Li kanpe m, epi li di m konsa, o, li tande m di yon pakèt bagay de li. Wi, men sa k plis fè m mal la, m pa dwe jwenn men l nan lestomak ou, ou pa menm fanyen men mannik ou kanpe. Si m pa parèt pou m retire men l nan lestomak ou, ou kite men l la toujou. Enben, kòman sa fè fèt? Fò w esplike m kòman l fè fèt. Cheri, ou konnen, pa anyen. Jis ke se manzè k ap rakonte m yon pakèt bagay, yo di se sa k wè l te kanpe anfas mwen konsa. Lap dim yon pakèt bagay men sa yo dil m di de li epi mwen m pa konn anyen de bagay konsa men konnen ke ou se yon fi m renmen anpil m pap fè w fè jalou e pat anyen l te ye bebe e pat anyen l te ye m wap mal imajine hein. Bon mwen menm gentan mwen menm pat gentan pou m te dil anyen paske jis nèke M pap li kontra avèm li di mo sa oh men sa men sa yo di men sa yo di men sa yo di mwen menm m gentan m pa gentan di nan anh men pa ou vin parèt menm kesyon m pa gentan poze nan pase mo ou parèt ou jan ou parèt la kòm si ke ou ta pral fè li. Gen sa m fin fòk epi tou m bay vag bad man bad man bad man anh anh m anvi.

Ti nèg mwen ta jis vle konprann poukisa ou fè echanj avè m petèt janm mwen avè w nou te ye nèg afeksyon n te gen nan kay la jan n te konn ap viv mwen revi a sonje. Non m pa gen anyen avè w non m pa gen anyen avè w m toujou menm jan sanm avè w m sou pa kwè m toujou menm jan. Tèt cheri se pa jis kwè a ki sa se jan n te konn ap viv jan jan de afeksyon nou te genyen m wè w rate sou afeksyon. Pou jistis pa vle chanje jès nou avan li konn ap fè yo jis ap rate jès la men li pa konn sak fè sa ou konnen m renmen w anpil daprè mwen menm se sèl fi ki egziste sou latè mwen menm ou pase pam. Non mwen menm pou mwen menm konnen m pa voye ansanm avè w m toujou menm jan ansanm avè w anndan kay la m pa wè m chanje nan anyen non mwen menm.
Vin kwè nan vi pam si w sonje si nou vin menm jan n te a bebe kwè vi a ap ret lonb nan men nou. Msnti mwen anpil byen.
Enben si m fè yon bagay m gen yon fot ladan wa padone m m ap swete ke pou m chanje ansanm avè w depi jodi a.
Paske ou konnen m renmen w anpil. Ni mwen renmen tou byen ni mwen renmen tou.
M ret kwè byen pou afeksyon n te gen an pou l vin menm jan an nan kay la kòm de vèv e janm yo ye. M ta renmen sa tou wi men mwen m pa wè nan fi sa m pa wè ki pwoblèm m bay non. M jis kwè nan vi pam m pap janm gen lòt moun menm jan avèw cheri.
Aww pa janm di sa.
Non menm kilè m jwenn youn men li pap menm nan plas paw la. Kite youn jwenn lòt demen yo pa menm bagay. Humm evre Humm. Ebyen li mwen menm tou wi mwen menm. Map priye Bondye pou ou.

Ah monchè, ou konnen kem pa tap vle kraze relasyonm pou pèsonn. Madanm ou konnen mwen se zanmi l mwen m deja konn kisa map jere a. Ou konn kisa wap jere. Wi m konn sa map jere.
M konn sa map jere. E tou banm diw yon ti pawòl, si wap bay madanm ou pawòl ki pa verite mwen menm map jwenn manzè map esplike tout bagay tande. E siw vle pou sa rive pi lwen ou menm ki ka dim. Si w paka fè an kachèt an nou fè manzè ka wè. Kwè nan tèt ou, an kachèt ret an kachèt. Wi men sa ban kachèt men si gen poul konnen met konnen mwen. Non monchè an pa jerel konsa ann fèl epi nou kite sa la epi nou 2 an nou konnen. Ebyen jan w vle l la wa fè m renmn tout bagay nan menw si w pa vle m rele l pou m di men sak pase men sak pase menm si se manti antre m renmen ansanm avè w pou m kraze relasyon w avèk manzè degaje w tout bagay nan menw. Ah monchè nap jere bagay yo nap jere.